Yon gran salitasyon a nou tout ki deja regilyèman gade nou epi ou menm ki poko fè li ki poko envite yon zanmi ebyen nap diw pa ezite fè sa paske nou bezwen e plis moun nou bezwen plis subscribers jodi an la nou konnen ayiti E dabò Ayiti toujou, Ayiti nan tèt nou, ebyen nou konnen e semèn pase a e direktè polis nasyonal la misye te ale nan radyo tele metropole nan emisyon ki rele le pwen avèk Wendel m kwè ebyen misye tap pale de polis nasyonal la nou pral dekòtike an un sèten sans e tout e kesyon ke yo te poze misye epi pou nou wè e kondisyon yo sitou misye pale ke definitivman nèg yo ap jwe e e e fè tout posibilite yo de fason pou yo met sekirite nan peyi a de fason pou ka genyen an pou yo ka fè eleksyon paske se objektif e ke yo vize pou le moman. E pi apre sa nou konnen ke jiska prezan e Jovenel Moïse e pi avèk e bagay Jovenel Moïse la ap kontinye nan peyi pa bò isit. Nou pwal fon ti gade de twa moun ki te ki ke yo te poze kesyon sou sa yo. Bon byen antandi m kontan ansanm avèk nou e m espere ke nou menm tou nou pwal kontinye kenbe men ansanm avèk emisyon sa a jiska m gen de mesye yo ansanm avèk mwen. M gen de Patrick yo e byen anvan nou rantre danble nan e. Se ti pale ke nou gen pou n fè a, ti bat bouch la, n ap bay mesye yo tan pou yo salye. Patrick Mondésir, Kòman aktivite yo ye menm? Monchè, m ap salye anvan, fò m salye piblik la. Apre sa, Wilner, monchè, tout bagay byen pase, tout bagay anfòm, gras a Dye. Pa gen pwoblèm. M byen kontan sa. Ayan, kòman aktivite yo ye, kòman tout bagay ye? Sof, so far, tout bagay yo, tout bagay ok. Pa konsekan, n ap salye piblik la, tout moun k ap gade show a. M ta renmen gen plis subscriber paske. Anpil moun komanse ap pale de show a anyway e m ta mande tout moun si gen objeksyon yo gen dwa fè objeksyon sa yo pa renmen yo ka dil ok. Ebyen wi se jan w di la se liv ouvert ke nou ye nou ouvè a tout sujesyon. Non bon tande anvan ale lè moun yap fè sujesyon pito yo ekri l anba paj la ke yo rele nan telefòn Ebyen pa gen pwoblèm, di mwens yo gen dwa fè l tou lè 2, yo gen dwa ekri, ebyen m konnen ke li ka pi fasil pou fè, pou fè pou pou ekri li konsa nou tout ka wè li epi sa ki bezwen si se egzakteman avè m w ap pale den mwen ka wè li pou m korije sa ki merite korije a kèlkeswa moun ke w ap pale. Mesye Direktè Polis Nasyonal lan anvan nou antre nan pwosè k ap fèt nan pa bò isit pou Jovenel Moïse lan, Direktè Polis Nasyonal la misye te ale nan le pwen de Radio Télé Métropole ebyen misye te Msye yo poze msye anpil kesyon, msye reponn anpil anpil bagay tou sou sitiyasyon sekirite nan peyi a. Gen de twa pwen ke mwen m te make ke m pral eseye pale ansanm avèk nou pou nou dekòtike. M kwè ke premye bagay ke ke mwen menm mwen sonje se pa le fèt ke yo te mande msye jiskaprezan kòman fè nou poko janm ka kenbe oubyen netralize jan msye te di a youn nan gran mesye youn nan gran bandi yo ebyen kesyon ke repons ke msye te bay la bon Yon ti jan pou mwen menm antan ke direktè polis nasyonal li sanble ke misye di nèg yo genlè pa vle yo pa kwè nan kanpe goumen an pa le fèt ke misye di a chak fwa ke yo ap atake nèg yo nèg yo genlè swa al kache oubyen gen lòt aktivite oubyen gen lòt moun ki vin di yo sa pou yo menm pou yo oubyen m kapab di an yon sèten sans nèg yo lach kòman nou konsevwa oubyen m pa konnen bon mesye m pa pral poze e pa kesyon m pral poze m just ap di sa premye nèg ki santi pou l rantre nan deba a pou l mete mete piyon pa l la e ke l mete l paske se pa kesyon ke n ap poze se deba ke n ap fè se opinyon pa nou ke n ap mete. Monchè pou mwen m wè misye m wè son feblès de chèf polis la paske misye sonje misye di ke e pa li sèlman li vin erit eri li vin jwenn bagay sa la donk yo poze w kesyon avan w bay opinyon w bay sa k pase m wè misye manke pou l di ke e pa li sèlman Jan kòmanse bagay la. Pa konsekan, son feblès ou gen. Non men eske, eske, m ka konprann sa men eske se li sèlman ki pou, ki pou fè li paske e, li mande, li mande, li mande, li mande èd de tout un chacun paske e, ale nan yon zòn fè e, e, e, e, travay nan zòn nan men moun nan zòn nan tou jan nou konn wè mesye yo ap kolabore bon byen antandi moun yo ki chwa ke yo gen Tou yo men paske lè w gen yon polis m kapab di ki fèb an un sèten sans m kapab di ke se pa efò ke nèg yo pa fè non men gen lòt travay ki pou fèt de fason pou moun yo tou yo menm yo ka ede ede polis nasyonal la pou fè travay yo de fason si y al fè arimaj y al y al fè yon bagay nan yon zòn de fason se pa moun nan zòn nan ki pou paske menm o sen de polis la tou gen gen gen gen misye pale de sa tou gen nèg k ap e e k ap pote e e bagay bay bandi yo men
pou mwen gon fason yo ka fè l paske. Se lack of entèlijans ki fè tout sa fèt. Si te gen entèlijans, yo te envesti plis nan entèlijans pou yo konn anndan bandi yo, konprann, fre m seri de nèg, voye yo nan bandi a, konprann, dat sèt fè nan kan bandi yo, pa konsekan, m panse yo ta ka jwenn yon ti solisyon. M pa di bagay sa tap fini non, men yo tap jwenn yon solisyon. Kounye a, se prepare moun ou genyen yo, e daprè mwen. Bagay ki anba sa rele bay komite CSPJ yo bay konsa?
Pou jidisyè oubyen CSPN ou non non CSPN.
CSPN bon m pa konnen yo youn ladan yo. Pa konsekan se li k pou kontwole bagay konsa. Daprè mwen chèf polis la daprè mwen si l te gen kontwòl pou kont li ok li fè travay li m panse bagay yo t ap gen yon siksè men si CSPN nan pa dakò li p ap ka fè yon seri de bagay.
Patrick
bon mwen menm nèg la e chèf polis jan misye pale a gen bagay premyèman misye pat bezwen di ke bandi yo deplase yon premyèman si bandi yo deplase si w genyen moun ou konn sa. Sak fè w paka triye zòn nan fò bandi a tounen kanmenm menm yon pantalon yon chemiz wap vin chache yon lè lè sa wap pran l ou konprann sa map di w afè bandi si w konnen ke bandi ap deplase si w konnen yap anonse l sa tout bagay sa yo e ou menm ki travay wap fè pou kontre kare enfòmasyon ke bandi a genyen an ou menm kòman w fè paka gen enfòmasyon bandi a gen enfòmasyon m konprann si lè misye rive nan zòn nan. Lè polis la rive lan zòn nan, moun lan zòn yo ka gentan anonse bandi a sa, but si w byen kadriye zòn nan bandi a pa gen kote l pwale non. Ou konprann sa m ap di w? Men se sa, se sa e Patrick Ayan te di a, se, se kesyon entelijans lan, se kesyon entelijans lan men il me semble ke nèg yo, yo, e pa jodi a y ap pale de lajan entelijans lan. Ajan entèlijans lan li dekòtike l li fè wout li pa fè travay ke l te sipoze fè a nèg yo genlè pran lajan yo fon lòt bagay ansanm avèk li men m rete kwè ke mesye polis yo yo gen travay tankou nou te sot pale a direktè polis la ou sipoze mete konfidans. Ou konprann? Paske jan, jan misye, jan misye pale a, li pa kòmsi m ta di w, kwake m tan, m tande misye plizyè fwa. Jhon la bay misye di l vin eritye sa lap, sa ak jhon la. M konprann misye vin eritye l, but misye pa antre lapolis la jodi a. Misye, misye, misye, misye di tou l ke l gen plis ke 30 an, di tou l li gen 30 an Sa vle di bagay la dejenere sou ou pandan w t anndan polis la, ou konn kijan l ye jiskaske w rive kote w rive a. Ou pa ka di. ke kounye a li bay la pi dejenere gon seri de kontwòl ke ou te dwe konn sa depi anvan e sitou se paske misye te konn sa l t ap goumen k fè misye ka rive kote l rive a. Wi e youn nan bagay ke m te tande misye te pale tou se o nivo lè yo te poze misye kesyon sou e kòman e. Koman nèg ki te responsab depatman lwès la? Jacques Ader. Jacques Ader. Se tankou m ta di w misye, pou mwen, jan m tande misye pale, misye di sa k fè yo retire Jacques Ader kote li a, yo voye l nan, ilè sanble ke yo voye misye anndan, se pa le fèt ke misyon misye sanse akonpli. Men, m pa, m pa sanse wè kote, kote, kote, kote misyon Jacques Ader akonpli paske pa gon, pa gon, pa gon yon wout ki ouvè an un sèten sans. Sou kesyon sa a, Wendel te poze l yon kesyon, li di ke nou pa bay Jacques Ader kredi. Misye di non, wi, le pourquoi c'est que tout polis ta sipoze jwenn kredi, ou konprann baz sèt. M dakò ak misye.
Bon, m pa gen objeksyon sou bagay sa a, men.

lal met bandi deyò oubyen lal goumen a bandi non fòl jwenn lòd la de anwo e anwo a kiyès lap jwenn li e chèf polis la chèf polis la li menm fòl jwenn lòd pi wo pasel pou bay lòd se tout on chèn se pa on sèl moun ki gen kredi e lè jak aldè al kanpe al goumen e pa jak aldè kal goumen li gon ekip bann ti sòlda avèl ki kanpe kap goumen. Wi men le plus souvent. Ou pa ka bay Jacques Ader selman kredi. Si w ap bay kredi se tout chèn nan pou w bay kredi.
Wi m ka konprann. Sa ou di a m pa gen okenn objeksyon avè w. Men misye te al sou teren an tou. Ou enspire konfyans. Ou enspire konfyans lè ou kanpe ansanm avèk li, ou kanpe ansanm avèk mesye yo. Ou pa rete deyò epi ou voye nèg yo ale. Lè ou kanpe ansanm avèk nèg yo sou teren. Alò banm di w bagay ou panse DG a nan arimaj? DG a, lè DG a te lan pozisyon misye a,
DG a te konn kanpe goumen wi papa. Jan, bon, lè DG a te lan, kòman yo rele, USGPN? USGPN, DG a kanpe goumen jiskaske l pran bal lan pye. DG a se sa l te konn ap mache fè wi, mache al goumen avèk. Wi men, kanmèm li sipoze, li sipoze jwenn kredi l. Li sipoze jwenn kredi l. Mwen m panse ke Jacques Ader ta sipoze, ta sipoze jwenn kredi men. M pa di ke misye pa ka jwenn kredi non, but se pa misye sèlman. Poutan se m of kòs se pa misye sèlman yon sèl jan misye te di l la se pa menm jan nan fim kò nan fim nan fim e bagay wap gade kòmsi m ta di yon nèg la yon nèg tankou Rambo just pou kont li ale li li netralize yon lame misye misye pale men misye pa fin m pa kwè misye fin konfòtab avèk e e zafè kòmsi an an de okazyon. Misye mansyone afè Jacques Ader a, misye repete menm bagay la ke li pa kwè ba la se se tout fòs of course tout moun konnen se tout fòs polis la men le plus souvent lè ou gen mesye ou lè ou gon moun dèyè ou ki li menm ki enspire konfyans ki ba w ou ki ki mete mete mete dèyè ou ou kapab mesye ou kapab di ok mesye ann soti pou n al fè travay la. Monchè tande tande mwen menm premyèman misye pa di reyèlman poukisa ke jan misye pale Kòmsi misye son nèg. Li bezwenl kotel voyel la. Non yo voye misye al pran repo lè yo bezwen lòt moun lan la pou mwen menm se sa misye vle di but on lòt kote tou. Non gon kotel mansyone sa menm li di yo voye misye yo voye misye elwe sanm ke misye te vin travay twòp yo voye misye al repo lè yo gen bezwenl pou yo tounen yo tounen nan kay la but gon kote misye di tou e ke lè polis la ap fonksyone ou lan bay entèvansyon sa yo. Ou pa sipoze pale a telefòn. Eske se paske Jakadè tap pale lan telefòn? Jan misye esplike la pou mèm, se paske Jakadè tap pa te itilize telefòn pèsonèl li olye li itilize radyo bay lan. Pale misye byen esplike, ou gen dwa pa take, nèg la dèyè mi an telefòn ou sonnen. Bon, misye pa bay reyèlman rezon an. Pou mèm se sa misye vle di. Bon, byen antandi, m kwè Wendel te poze misye kesyon eske se pa yon lòd ke l resevwa. de yon politisyen kèlkonk ki fè yo paske paske pou mwen menm si nèg la ap bay rezilta yon misyon l poko fin akonpli m pa wè pou ki rezon ou just ou just ou just deside pou retire l la Se pa ti pati definitivman m pa kwè ke nèg la pral parèt a an tout franchiz pou l di konn sa k pase se yon lòd m resevwa k fè m retire misye Wi misye pap di w sa misye pap di w sa but sètafè ke misye voye nèg la al repoze a pati sa m pa konprann li menm pati sa se yon pati tèt anba Si yon nèg sou teren an, ou se ou kòmandan nèg la, ou voye nèg la lon misyon wè nèg la baw rezilta, poukisa pou m retire nèg la sou teren an m voye l al pran repo?
Esa m pa konprann nan. M ta konprann misye retire l kote l ye a, li voye l yon lòt kote ki pi myèl pou misye al travay. M ta dwe di, a misye ap bay rezilta la, misye al eseye voye nèg l yon lòt kote pou klin kote ke nèg la, sa a m ta ka konprann li, but voye nèg la pran repo. Ah monchè. Yon lòt bagay ki te mansyone ankò ki te atire atansyon m se zafè Prince lan ke ki te vin ki te vin tonbe sou tab la kote yo tap mande ke misye tap di men ki men ki men ki li tap travay de konmenn akò avèk lame pou fon seri de bagay epi lè yo vin pale a yo te vin mande misye men bon pat dirèkteman yo pat mansyone pou yo di se mèsenè nèg yo ye men yo te vin mansyone afè drone nan kiyès ki responsab li misye te di ke drone tankou m ta di w pou fè pou fè siveyans Il me semble ke se yo ki responsab li. Men an se ki a trè dwòn kamikaz yo, misye pa gen okenn, misye pa gen okenn kontwòl, kontwòl sou sa. Eske se pa yon, eske se pa yon, se pa yon feblès pou yo, pou antan ke direktè polis nasyonal pou gen yon seri de bagay kap fèt e, ou di mwen eske mesye prens yo def, def, def, definitivman lè nèg yo pwal fè yon bagay yo pa, yo pa, yo pa kontakte misye? Eske nèg yo yap fè yon bagay an paralèl a polis nasyonal la? Monchè m kwè tou lè 2 yo travay ansanm. But. Non men jan misye pale pati map tande map tande map tande pale misye mpa wè paske misye di li menm lap fè sa poul fè men lè mesye paske misye pa menm konn afè bay drone kamikaz yo menm paske bon si byen vrè si non si byen vrè li konn li konn tank nan bon ki konn afè drone yo ki travay ke drone yo fè men si ton drone pral lage nan zòn daprè mwen menm misye pa konnenl paske paske te gon afè mkwè ki kote sa nan latibonit lan mkwè te gon te gon afè drone ki te lage. Misye dil pran nouvel la menm jan ansanm avek e. Nèg la gen bagay li pap di w nen but misye okouran. M pral ba w youn nan rezon k fè m kwè misye okouran. Gon nèg lè yal fè lan bèlè lè nèg yal lage dwom kani kaz ba gon nèg ki te lakay li a madanm li misye di se blan k parèt sou li k pale anglè l pat menm konprann nèg yo. Se nèg yo k pran but la police nationale pran misye yal fèmen misye nan delma 33 sa vle di la police te la tou la konpaye nèg yo drone kamikaz la misye pa genyenn konkou misye di w li se pa li k bay li but la police nationale te toujou gen lòt drone siveyans yo pa egzanp youn ladan yo te gon ti flannè lè yo te fè baay lan vilaj de Dye kot nèg yo te mouri a se premye nèg yo t akize paske misye se misye k te konn vole drone yo te te toujou gen drone siveyans yo. But drone kamikaz yo misye pa kontrole yo se nèg sa yo kap kontrole yo e pwoblèm ki vin rive lan bagay la se ke gouvènman an ki hire nèg prens yo se la k pwoblèm nan se la ki kowòdinasyon ke yo te mete an plas ki pou fè bagay sa yo fèt e youn lan pwoblèm nou pral gen e menm pwoblèm nan nou pral genyen lè twoup etranje yo vin antre a Avèk avèk lame gin nan yon peyi ou pa sipoze gen lame pou gen yon lòt fòs lame vin nan peyi a se ki kòdiyasyon ke yo pral mete ansanm pou fè sa. Paske ou pral ou gen lame ou gen jan w di an ou gen ou gen ou gen ou gen lame pa nou an ou gen fòs la ke nèg yo atann kap vini an ou gen mes èske kounya la lè fòs la vini mesye mesye pwens yo yo m pa konn kontra konbyen tan yo genyen

Li satisfè de sitou m pa konnen ke on dirè ke lè done yo tonbe li nèg yo genlè santi ke gon travay kap fèt men mwen menm mwen menm pwoblèm mwen genyen an e se pwoblèm sa ke misye an un sèten sans li te mansyone tou se pa le fèt ke nèg yo ap kouri nan plizyè direksyon si w konnen e nèg yo ap plenyen tou de efektif la si efektif la ou konnen gon pwoblèm efektif. Then pouki rezon ke ou pa ou pa ou pa focus sou yon zòn sèlman se pwoblèm sa ke m genyen an. Yeah but lè w focus. Oubyen sitiyasyon gen nan pa pèmèt yo tou pou yo focus sou yon sèl zòn. Lè w focus sou yon zòn, de twa lòt zòn monte fin mwen mande dechennen. Ou oblije retire efektif ki nan zòn sa a pou pa pa efektif yo pa anpil byen ke msye di w aktyèlman la gen yon pwomosyon k fèk soti gen yon lòt pwomosyon menm lame a ap fè rekritman tou ou konprann sa m ap di w But pou mwen menm eske nèg yap ka bay sekirite Li te ka fèt but se volonte k pou genyen jan misye pale m kwè manke volonte. Volonte de la part de kiyès? De gouvènman an.
Bon pou m ouvè yon ti chap yon ti chapitr lame a yo di yo mete sou kondisyon de sa vle di lame a prepare pou l. opere tou ou konprann men jiska prezan m poko tande anyen de sa lame a fè ou konprann that's it. Bon byen bon misye pale ke yo soti yo de konsè avèk lame a gen gen gen travay yo fè yo fè yo fè deyò. Kòm nou pral gade pou nou wè paske objektif youn nan objektif yo se met sekirite a men met sekirite a se pou e se pou eleksyon fèt bon kwak misye pa bay misye pa bay e egzakteman konbyen tan eske yo gon yo gon mwa yo gon de mwa yo gon si mwa pou yo pou yo pou yo met sekirite sekirite anndan peyi a pou pou eleksyon fèt. Pou sekirite a bay fò l sot anwo m pa kwè se misye pa li menm ki ka bay sekirite a. Hey konkou misye esplike w tout bagay yo fò gen ekipman e jan misye pale w lò òdè ekipman yo pran tan pou yo vini si w tande misye byen sa vle di ekipman sa yo gentan yo gen dwa vini e jis ane pwochèn nèg y ap jwenn li wi men sa vle di pa gen ken jan m wè bagay lan Pou m pa kwè gen eleksyon k ap fèt. Ok. Bon.
Ok. Men gen yon bagay. Gen yon bagay Patrick. M toujou, mwen menm se youn nan bagay ke m tande moun ap pale ke m pa vrèman fin renmen tèm sa a. Don't kill the messenger. Ou konprann sa m di w lan? Ou nan opozisyon, ou se direktè jeneral polis nasyonal la. Cette histoire de wap pale de koman koman munisyon oubyen tout bagay sa ou ke ou bezwen pou fonksyone antan ke polis nasyonal ou konnen nan ki sitiyasyon ke nan ki sitiyasyon ke ou ye m pa kwè kòmsi m ta di ou ka gade stock ou ou ka gade stock ou Patrick si stock la ou konnen ou gon stock pou 6 mwa. Men depi sou 4 mwa ou konnen konbyen tan, fòk ou gentan prevwa paske, paske misye pa yon novis. Misye pa yon novis anndan polis la. Misye fè tout bagay yo nèt lè ki gen yn trantèn dane nan polis la. Ou konprann? So misye fè tout bagay yo, jodi an misye deyò. So sèt istwa de misye vini kounye la pou lap di ke e si gen mank de minisyon ou gen, ou gen yon seba ki gen, li gendwa pran lè ou plase òdè tout bagay. Ou pa ta sipoze gen pwoblèm sa. Si m lakay mwen pa di. Tande.
Non men misye mansyone.
Non men misye mansyone. Misye mansyone tou. Paske te kon kote tou ke Wendel te poze misye kesyon te di ke gen polis ki di ke lè yo pral deyò yo pa gen bal. Misye di sa ka rive. Pa tchouko gon entèvansyon l ta pral fè. Non.
Gon pwoblèm avèk kesyon zam sa. Lè ou vle achte zam nan. Paske yo. M tap tande yon ekonomis ki tap pale avek Wendel m pa raple m nan ki li di w ke ki fè yo pa ba nèg yo zam nan gon bann zam ki te antre lè yo gade yo al wè un peu Jomeka nan men Jomeken yo se yon pwoblèm ou pa ka kontwole zam ou ok se youn nan rezon lè nèg yo fè kòmand pou yo gen zam li pran tan anvan yo jwenn li. E pafwa yo konn pa vle ba yo l. Non men, non men, men, men eske polis nasyonal la tou li menm li pa ta sipoze gen yon lòt kote di apa li menm tankou m ta di w si l gen, si l gen dwa li gen yon, li gen yon, li gen yon kontra kòm m tande misye pale de apèl dòf m pa, m ta sipoze konnen si kòm m ta di w ok si se nan, si se nan men Etazini pa egzanp. M ap achte zam. M konnen egzakteman ki kantite zam m ap bezwen. M konnen se nan Etazini m ap tache. M gen kanal dirèkteman avèk Etazini ki pral soti dirèkteman si se yon bato oubyen yon kontenè k ap soti di k ap vin jwenn mwen. M pa kwè l pral pase menm jan avèk yon lòt nèg ki di li menm yon nèg tankou nèg sekirite yo k ap òdè zam. M pa ta panse l ta kon sa. Ok, anvan m reponn ou sa, m ap reponn ou sa anvan an. Pa egzanp, lè misye di ke se gen de lè. Minisyon nèg yo jan misye esplike w li nèg yo gase minisyon pou yo goumen wi nèg yo tèlman ap goumen se tout afè nòmal pou minisyon nèg yo desann misye di w se lè yap voye bay ba nèg yo kounye a pou yo voye ba yo letan sa minisyon nèg sa yo ba misye di yo pa janm manke bal si se pou bal misye di yo pa janm manke sa bon lòt sa w sot pale a bon m gentan bliye sa w pale m de la de.
Non, li pa anyway, lap tounen, lap tounen. Ok. Lap tounen. Bon, de tout fason, nou- Non, ye, ye, pou òdè, òdè, bagay Yes. spesyal. Premyèman, polis nasyonal la pa ka òdè non. Se gouvènman ki pou òdè. Se lan bidjè peyi a pou yo pran kòb. Polis nasyonal la pa ka al pran kòb peyi a, al òdè, men sa m vle, men Pa sesi, de, men m kon- m sela. kon- m non, m kon- m kon- m Polis konprann nas- tout sa. Direktè polis nasyonal la ka ale devan gouvènman Li di men kisa l bezwen pou l konbat ensekirite a. Kounye a gouvènman an li menm se devwa l pou l bay misye sa l bezwen. Ebyen se nan sans e nan sans sa m ap pale w de prevansyon an. E nan sans sa m ap di w ke m konnen ke li misye bon byen antandi yo nèg yo yo yo gen yon bidjè. Gen yon bidjè ki aloke pou pou pou polis nasyonal la kanmenm. E nan bidjè sa dapre mwen menm gen bidjè pou pou pou minisyon ladan l. Non gen bidjè pou but polis nasyonal la bay gouvènman an. Men bidjè mwen, se gouvènman an k pral deside l lan bay pou achte zam pou peyi a se gouvènman an but se polis la k pou di kisa l bezwen pou se menm jan avèk lame lame se lame k di w sa l bezwen but se gouvènman an ki met kòb la deyò ki ba l bagay pou l fonksyone. Non m pafètman m pafètman dakò ansanm avèk ou men at the same time mwen menm m ap di w ke kòm si ta di w ke jan misye on ti jan ap pale de 2 bay minisyon an se menm jan tou ou gon ou gon pozisyon ou gon pozisyon ki gen tout e polis yo ki ki ki an mwen men kijan m konsevwa l si polis la fè siksè si arive gon gon gon gon wout yon wout ki ouvè y ap bay polis yo kredi yo pwal di ke kèlkeswa jan l ye a yo pwal di se sou se sou se sou parèzon menm jan tout nèg k ap eseye eseye pran di ke yo menm sou gouvènman yo a. Se yo k te tiye tèl chèf bandi, menm jan kòman patnè a te rele a, Grimo, youn nan nèg 9 manb yo. Apa misye te mansyone ke li te vle pou l te eseye pou l te ouvri yon partè. Vòltè? Vòltè. E pa Vòltè, e pa Vòltè.
Lesli Vòltè. Lesli Vòltè. Ti chinwa. Lesli Vòltè.
Yeah. Se misye ki apa li te di ke li te vle pou li gen yon kote li menm li te di li t ap ouvè. Apa madanm nan te kanpe poun bay zye pal te di ke gon se de zòn se zòn pèdi ke yo ye. Non but msye msye byen esplike w tou wi man msye di w ouvè zòn yo e bagay ki fasil but se kenbe yo ak pwoblèm nan msye di sa. M konprann of course li mande li mande li mande tout on li tou li mande li mande pou tout on se de tout on se de bagay ki ki pou antre an liy de kont m pa pral komsi m ta di w lage l sou do polis nasyonal la. M pa pral lage l sou do polis nasyonal la men m panse ke polis nasyonal la li enspire konfyans. Mwen menm m pa m pa vle kòmsi m ta di w pral pral pral pale de bagay lontan lontan lontan kou kounye a nou gen dwa nou gen dwa di kòmsi m ta di w ke se se pa menm epòk. Mwen menm m ap sonje e antre parantèz lon nou pa vle mansyone men m ap di l kanmenm lon nèg tankou yo te konn rele choukèt lawouze nèg la pou kont li l konn tou m te gen yon nèg bò lakay mwen nèg kafou misye te rele Filip Se voye l ta voye pou l arete yon moun pou ta di non pap vini. Li pa bezwen vini non. Pou l depi depi w tande non an sèlman. E menm jan plizoumwen w kapab di depi nèg yo tande tande tande non Muscadin an. Yo tranble. Mwen menm m panse kòmsi m ta di w ke polis la li menm li dwe enspire konfyans. E imedyatman ke polis la enspire konfyans. Poli nèg yo moun yo wè polis la ap fè yon travay. Paske pwoblèm ki genyen se a chak fwa gen yon travay k ap fèt. Epi ou wè gon badba. Menm jan n t ap pale de fenomèn kòman yo rele Bwa Kale a. Imedyatman ke nèg yo te kòmanse fè sa, apa popilasyon li menm bon, kwake gen anpil moun ki te ka ki te sanse viktim nan sitiyasyon sa a. Men m panse imedyatman ke nèg yo wè polis la li reprann konfyans li. Li reprann konfyans li lap fè sal sipoze fè a m gen lenpresyon polis e popilasyon ap edel men mwayen nan se pa sèl sa sèlman paske li mande tout yon seri de lòt bagay ki rantre men m panse ke polis la sipoze sèt egzanp lan dabò sa se opinyon pam. Patrick te di yon bagay talè a sal di a gen anpil bagay rezon paske Patrick di si yo te bay nèg yo ensantiv 3 ka anpil moun ki antre nan polis la e just sou salè l bezwen. Ok epa yon moun ki motive sal renmen konprann dat set men gon seri de bagay nèg yo tap mande yo pat janm ka jwenn li se kounya m kwè yo bay yon ti kat pou yo gen yon ti kòb bay konsa plis lè madanm yo kòk ou pral akouche yo eseye akonpaye nèg yo oswa si yon moun nan fanmi an mouri yo fèl sou tout bagay sa yo men m panse si te gen plis ensantiv ou tap jwenn plis. e plis randman avèk polis yo konprann pa konsekan nèg yo jiskaprezan salè nèg yo te sipoze ogmante konprann dat sèten. Bon nèg yo te pale de prim kòman te yo yo gon tèm yo itilize wi prim de tankou mtap di si nèg la lal goumen li menm li gon bagay ki kare epi li gon prim men gon lòt bagay tou ke mte wè ke nèg yo tap t ap plenyen. Te gen yon lè menm nan akademi an, te gen gwo diskisyon sou sa, pa le fèt ke nèg ki ta sipoze, nèg ki ta sipoze pran grad yo, nèg yo pa pran grad. So m panse se la a se yon lòt bagay tou, paske si nèg la li menm li sou teren an l ap batay, ou wè, ou wè l ka, li ka soti de, de, de, de sa a pou l, pou l monte, pou l vin yon enspektè, pou l vin yon seri de bagay, m panse ke definitivman nèg yo se yon bagay ke yo ta ka fè ki pou, ki pou ede lapolis la tou. Bon ke ba ou tap pale a rele prim de risk. Prim de risk. Bon sa wap pale la m paka antre la dan bann ki jan yo grade nèg yo nan polis nasyonal. Non men se pa le fèt ke te gen yon bagay nan sans mwen di w sa. M te tande nèg yo kap diskite pou li wi. E gen nèg menm yo menm bay grad la ki pa janm touche kòb la. Ou konprann gen tou sa ladan tou. Bon kòm m pa konn ki jan yo grade nèg yo m paka antre nan pati sa. Mwen m kwè gon favoritism, gen de nèg ki pran pwomosyon. Bon definisyon an konsidere nou pa konnen nan polis men map di w ke te gen te gen gwo gwo pwoblèm ki te gen anndan anndan anndan polis la se nan sans ke nèg yo twouve ke gen nèg ki te pase de sa li menm ki pase sou tèt yo pou vin pou vin pou vin pran grad pandan se tan si nèg la la li menm lap fè travay li pou ki rezon li menm li pa ta sipoze se li ki ta sipoze e e e pran grad. Bon m konnen m konnen tou pou w pran grad la fò gen sèten egzamen pou w pase. Si nèg yo paka pase egzamen an yo pap ka pran grad la konsa non. Tout sa tout sa ladan li. Gen egzamen konsèy de bagay pou pase ou konprann sa map diw. Misye ap tann jiska prezan e mesye mesye mesye e e fòs fòs etranjè yo pou yo rantre e bon Patrick nou te pale de sa deja eske

Nèg Tchad yo?
Non, tout fòs k ap antre la a, l ap vin operasyonèl jiska an oktòb, novanm, septanm, oktòb, novanm. Y ap eseye gwoupe yo anvan. Y ap eseye gwoupe yo anvan.
Epi fò gen zam ki antre tout ba sa. Sa se United Nation, but m pa konn kiyès k ap pral dirije pati sa a. But an menm tan tou, nou menm gouvènman ayisyen an tou, gon seri de bagay. Yon seri de sèten choz pou n mande menn. Pa egzanp, lè nèg la vin lan peyi al gon seri de bagay li fè, kiyès k ap reskonsab pou yo? Pa egzanp, ou wè emisyon Kenya sa k fèk ale a? Gon pakèt pwoblèm la, afè rep timoun. United Nations menm sot son rapò sou nèg yo, nèg yo rep plizyè timoun pami lèkèl gon timoun 12 an. Nèg Nijerya a menm deklare se manti United Nations ap bay, pa gen bagay konsa. But gouvènman ayisyen an li menm kanpe la, li poko janm di anyen lan bagay la. E menm jan sonje sou minista te gon bagay konsa. Ou konprann sa map di w? Pwoblèm lan, pwoblèm lan se pou gouvènman ayisyen an konnen lan kisa lap antre e si nèg la fon seri de bagay kisa ke yo ka fè
Se la map tounen nou toujou nou toujou gen problem nan tou e eske gouvenman an li menm li gen gason kanson ki pou dil ou di mwen se se paske se e ou byen se se lòd yap ba li gon se de bagay yo pap pou yo pap pran pawòl nan menl ou konprann ou konprann ou konprann byen sam di w la tande tande wi lè wi lè li gen li gen dwa e se se se e la map tounen map tounen ap di w fò e e e kominotè entènasyonal la se yo k mete w la. So se yo ki mete w la, yo pa pral yo pa pral tande, yo pa pral pran lòd nan men w. Tande. Piske se yo ki vini avèk fòs la, yo gen dwa pa aksepte sa w di a men. United Nation
pa menm jan lòt fòs ki te vin la. United Nation se plizyè peyi ki chita, ki vote. Se pa yon moun k ap vin ba w dikta non papa. Gon dal peyi pa egzanp. So se al y ap kanpe avè w. Wi men yo gon kanmenm yo gon alatèt. Kiyès?
Gon gon non. Yo gon alatèt. Yo ap gon kòmandan kanmenm.
Enben sa m di w yo gon alatèt. Non gap gon twoup k ap kòmande but twoup k ap kòmande a se sou kont United Nation li ye. Lè United Nation pran rezolisyon an se pou gouvènman ayisyen mande sèten choz a United Nation si gen seri de bagay ki fèt kiyès kap reskosab ki ki bagay kap fèt ou konprann sa map di w. Eske nou janm mande vrèman? Se la k pwoblèm lan. Bon m pa kwè pa gon gouvènman k pa fèt ak mande menm. Se lè bagay lan fin rive pa egzanp lè kolera fin rive an Ayiti se lè sa n tonbe fè bri nou monte desann nou bagay bon byenke yo rekonèt ke se fòt yo Jiska prezan, yo poko janm bay anyen. Yo poko janm dedomaje.
Dedomaje fanyen. Ou konprann sa map di w? Tout sa, se yon pwoblèm gouvènman ayisyen li ye. Ou konprann sa map di w? Men jiska prezan, ki gouvènman nap pale menm? Sa kla.
Sa kla, Wilner. Nou gen yonn. Vle ou pa vle, nou gen yonn. Nou gen dwa pa renmen l, li gen dwa pa bon. E janm wè l ye la, pou mwen menm. Son gouvènman k la nou pa konn pou konbyen tan l ye. Payn pa kwè nèg yo pral fè eleksyon. Premyèman nèg yo te fikse eleksyon pou tèl dat, men kounye a nèg yo parèt avèk bagay bagay pou chanje konstitisyon ki pral pran lòt tan anpil goumen. E m tande kòman yo rele nèg konsèy elektoral la avèk nèg sa yo diskisyon pete antre yo, msye vle pou nèg yo chanje dat nèg yo pa dakò, nèg yo di yo pito demisyone Sa vle di, ou pa konn pou kilè yo la. E youn nan pwoblèm ki gen anba eleksyon nèg konsèy elektoral la t ap fè nèg yo wè, si n vle fè eleksyon, fò n met sekirite. E msye mande nèg yo, èske si n ap fè eleksyon, n ap retire Kafou ladan? Si n ap fè eleksyon, èske n ap retire zòn twazyèm sikonstisyon Pòtoprens lan? Si n ap fè eleksyon, èske n ap retire Gonayiv? Nèg la mande yo sa. Yo vekse yo paka reponn nèg la. Wi men mwen menm jan bagay sa ye la men se youn nan rezon map mande w eske nèg yo pata sipoze kòmsi ta di w fikse tèt yo di mesye ok nap pran nou pa bon pa gen pa gen pa gen bay eleksyon bay sekirite a se pa yon bagay kòmsi ta di ki ka etabli di jou o landemen tande jan bagay yo ye la se pa yon bagay ki ka etabli di jou o landemen paske misye deja di w li menm li deja di w yo pa gen efektif la. pou yo ta vin kòm si n ta di w klin yon zòn epi pou yo kenbe zòn nan. E yon lòt bagay ankò ke misye mansyone ki montre kòm si n ta di w ke pwoblèm yo pa pa pou jodi an, se pa le fèt ke yo t ap eseye mande, m kwè Wendel te mande misye tou, afè zam k ap rantre nan fwontyè a. Misye mansyone ke n ap pale de 3 kote pou kontenè antre. Men misye mansyone 192. 192 wi, se 4 sèlman n kontwole wi. E 4 sèlman kontrole. So sela vle di ke menm si w ta kontrole 4 yo, rès yo yo menm. Tande, e gen, gen la, m kwè gen yon afè, pa fin sonje nonb la non men. Gon yon afè, gon yon afè de, a, ou kwè pa, gen 34 ou 32 oubyen plis menm ki sou fontyè a, Ke ou ka pase avèk machin san kontwole. Gen kote ou ka pase a machin san kontwole, pa gen kontwòl, pa gen kote sa yo. Gon seri de lòt kote, moun a pye travèse ale vini jan yo vle. Pa gen kontwòl, pa gen anyen. Sa vle di, dènyèman lè n t ap pale de ensekirite, lè m ap di nou sa a ke nou pa ka kontwole bagay sa yo, kote zam yo pase a, Pa gen kontwòl.
Bien entendu, ou pa ka eradike l. Men, m panse kòmsa t gon minimòm.
Minimòm pou ta fè. Minimòm pou ta fè a.
Se konkou misye t ap esplike w tou. Lapolis la gon. Lame a gon seri de kote l ka al kanpe. Menm jan lame dominikèn kontwole tout zòn sa yo, nou menm nou pa gen moun pou kontwole yo. Se la k te pwoblèm nou lè n kraze lame. Nou kraze yon dal bagay san n pa rann nou kont ke n t ap kraze bagay yo. Depi n te kraze bagay sa yo, depi vin gen yon vakyòm ki ouvè, pakonsekan, depi vakyòm nan ouvè, ou pa gen kontwòl anyen, ou konprann? Youn nan bagay ke m te, m te panse ke yo pa t poze, pa t poze misye kesyon, paske misye pale de polifwont. Men e mesye Bsap yo, èske yo pa ta itilize yo pou yo menm tou pou yo kontwole atlis zòn fwontalyè a tou? Bsap la pa t fèt pou sa non.

Men, besap la son bagay m kwè se Jovenel ki kreye l. Se akoz de nèg, ansyen nèg lame ki, pou yo te bay nèg yon travay, yo mete nèg yo lan bagay la. Ou konprann sa m ap di w? E yonn, yonn lan bagay ki pi grav lan besap la, pou mwen menm, besap la son gwoup gang. Se pa, e pa gouvènman ki ba yo zam, tout nèg achte zam yo, tout nèg gen zam. Yo pa gen kontwòl sou, sou zam nèg yo, yo pa gen anyen menm. M pa kwè yo peye nèg besap yo. Ok. Ou konprann sa m ap di w? Ba pou mwen menm se yon gwoup gang. Paske sa, sa Patrick di a, eskize m. Patrick di, gang, swa l voye nèg sa sou fwontyè, nèg sa yo pa ap fè kòb a moun k ap pase yo? Of course nèg yo se kòb yo pral fè. Ou konprann?
Paske, paske se la, se la danje a ye. E m pa kwè yo te poze misye kesyon tou paske pandan n ap di gang gang oubyen n ap pale de zòn sa yo tou men gon seri de zòn tou nèg yo gen nèg yo ame pou yo pwoteje pou yo pwoteje zòn pa yo so si w ap w ap fè yon jan menmsi w ap fè yon jan pou w retire gang nan peyi men nèg sa yo menm ki gen zam swadizan pou yo pwoteje zòn sa yo kisa w pral fè ansanm avèk nèg sa yo. Nèg sa yo gang yo ye tou wi e pa aktyèlman la gon pwoblèm avèk masaj lan ki zòn sa gon pwoblèm avè yo k ap ret fi. Kap repon dal medam. Nèg sa yo gon dal problèm a nèg yo nèg yap bay man bon nan zòn gon zòn zòn latibonit ou te tande a te gon gwoup sa yo kounye a gwoup sa yo asosye a nèg gang yo ou konprann se de gang òganize bay yo ye tou.
Sa Batika ap di a m san pousan dakò avèl bon polis yo Yo gen drone kamikaz. Poukisa yo pa lagel sou kay neg yo.
Non men polis jan misye pale a drone sa yo pa gen yo pa gen kontwòl sou yo. Li sanble se mesye prince yo ki gen kontwòl sou yo. Men nèg yo m pa kwè yo gen kontwòl sou yo. M pa fin dakò lè nèg prince yo pat la kamikaz yo te la. Se nèg se nèg. E premye minis yo ki te gen kontwòl se Fils d'Aimé ki te gen kontwòl li. Misye yo menm te konn opere dyòn nan. Nèg Prince yo te la, nèg Prince yo te nan sòlda yo. Nèg ki chèf polis la, li te konn opere dyòn yo. Patrico, ban m esplike w yon bagay. Ou wè nèg Prince yo, yo gen kèk jou an Ayiti wi apa. Tout lè dwòn sa y ap tonbe, nèg Prince yo k ap fè l. Bòt nèg yo, gouvènman ayisyen an pa janm di w sa. Yo di w se polis nasyonal, but polis nasyonal pa janm gen bagay. Non, polis nasyonal pa gen dwa pou l opere dwòn sa. Ou konprann? Se nèg prens yo ki t ap fè li. Nèg prens yo an Ayiti kèk jou wi. Konprann?
Se pa se lè moun kòmanse ap pale yo di w on dal blan, gen yon seri de bagay, se lè sa a nèg balan pran lari, but nèg yo la kèk jou wi papa. Pou n fini avèk dosye sa a, nou sonje nou te wè ke te gen yon afè ki sanse ap fè tou rezo sosyo yo, se lè misye te avèk anpil konfidans te di ta ap bay nimewo telefòn si yon moun an difikilte pou rele epi m kwè te gen yon nimewo ke misye te bay, misye te pèsiste menm pou Wendel rele nimewo a epi lè l rele l. Yo di l ke nimewo a pa an sèvis, men misye te ba yon, bon, pou mwen se yon eskiz. Kwake a la fen, misye te, misye, Wendell te vin jwenn li, pa le fèt ke misye te vin pran telefòn pa l li menm pèsonèlman pou l te rele. Men, m ka konprann si w pa gen siyal avèk lè yo di w nimewo a pa an sèvis. M panse se de bagay ki totalman diferan.
Eske misye ka kontwole sa, Wendell? Non, non. Misye byen reponn ou apa. Non, non, non, Patrick.
Tande, tande. E konpayi an. Tande, tande, tande, tande.
Epa yo jwenn li a la fen. Tande, men, tande, men, nimewo a pa an sèvis. Bon, e pa, e pa menm, e pa menm nimewo a yo rele. Li rele l de, Wendel rele l, misye rele l de fwa, nimewo a pa an sèvis. Kou misye pran nimewo, pran telefòn pèsonèl li, li rele, se lè sa a apre m kwè yo vin jwenn moun yo. Sa vle di nimewo a an sèvis.
Bon. Sa vle di nimewo an sèvis wi len. Bon m pa konn ki nimewo ke misye te fè a. A se Wendel se Wendel ki te Wendel konn ki nimewo nèg la dil fè.
Non mwen menm map di w se lè misye pou ki rezon depi byen avan lè misye te di nèg la sa lè w fè nimewo a li pat li pat antre an sèvis la. Lè Wendel lè misye fin fè la pa l la l antre. Se la pwoblèm se la pwoblèm pa m se la pwoblèm pa m nan. Wendel te dwe pran nimewo a bon tann mwen tann mwen. Nimewo pèsonèl msye fè nèg yo pa konn si se telefòn msye non papa.
Non men tout problèm mwen se pa le fèt ke msye fè msye fè se aprè msye fin fè nimewo a paske o mwen menm se premye non tande ok mwen menm se o prim abò o prim abò se premye kote sa map gade kote ke msye te konfidan ke si w fè nimewo sa e mwen menm kapab di ke yon nimewo pa an sèvis avèk ou paka jwenn yon sinyal se de bagay diferan. Ah monchè s an ayiti n ye wi papa pa an sèvis pa jwenn siyal but bagay la vin jwenn siyal apre li travay
Men men mesye men mesye èske èske èske nimewo sa yo vrèman si nèg yo yon moun an difikilte yo rele nimewo sa mesye yo ap vini nan
non
paske m sonje te gen yon epòk yo konn di sa pral depan sa pral depan de ki moun ki rele. Sa pral depann de ki zòn tou. Wi, ki zòn ki moun ki rele. Si son nèg, nèg ki gen kòb yo k rele y ap deplase. But si son malere k rele, y ap di nèg la, yo toujou ba w pou bagay. Yo gen pàn gaz, yo gen pàn kawotchou, pa gen machin la. Menm jan avèk bay ponpye yo. Ponpye yo di yo pa gen bagay. Lè kay ap ret boule. Men se yon gran nèg yo pwale. Yo ba w tout bagay. Èske nèg, nan, m pa kwè sistèm sa travay an Ayiti. E se yonn nan bagay. Pou nèg yo ta rekòmanse fè bagay yo fonksyone e jounen se pa kounya bagay sa yo konsa se pa kounya yo konsa non yo te toujou konsa depi lontan kounya l pi parèt tèlman gen krim lan peyi a. Wi men men se menm bagay la toujou kòmsi nap di o si li te fèt deja men li pat nòmal lè l te fèt la li pat janm nòmal li stil
pa nòmal se sa k fè m toujou ap di fòk gon kote pou n di mesye nou pa ka kontinye nan sitiyasyon konsa ke nou pa genyen l menm se sa k fè m toujou ap di nou. Pwoblèm nan se pa etranje a se nou menm ayisyen depi lontan l konsa nou pa janm korije l.
Yo gen kontribisyon yo gen yo gen pa yo tou de pwoblèm nan. Tande kiyès ki gen pa de pwoblèm nan. M pral esplike w yon bagay Wilner m pral ba w yon bagay pib yon bagay gon nèg ki Kanada m pa sonje non misye misye konn voye bagay an Ayiti pou moun yo misye voye anbilans misye voye kamyon ponpye bay moun yo ann Ayiti. Dènyèman, misye voye yon pakèt, pami lèkèl misye voye pou Gonayiv, misye voye pou Jakmèl, misye voye pou plizyè lòt kote. Lè bagay yo rive ann Ayiti, papa, se lan goumen pou yo dedwane yo, youn, dezyèman, lè yo dedwane yo, lè yo rive kote a, gen de moun, yo vòlè tout batri lan bagay yo, yo vòlè tout bagay. Nèg la pa yon etranje non, Ayisyen wi, k ap fè sa pou yo a. Sa se etranje a k fè l wi le. Monchè kou ti Patrick di sa, son bagay ki la lontan. M sonje lè m te Ayiti m t ap travay, m t ap travay èpòt, m te an chaj e kominikasyon avèk e navigasyon. Epi te gen yon, si w sonje Ayiti, sou mòn nan te gen yon ti kay wouj e blan, se mwen ki te an chaj yo. Epi kounye a nan dimanch nou sòti n al nan plaj bagay konsa mwen, nou twa teknisyen, w konprann? Epi. Kounye a, lè rive, lè n rive, bagay la vin tonbe an pàn. Lè sa a, yo oblije voye yon notab, yo fèmen Pòtoprens. Pakonsekan, si yon avyon vle ateri, e sou ris li. Epi lè m vini, mwen lè sa a m te fyanse, fyanse m di, bon, ayewopò a te vin lakay ou, blablabla. M di ok. Epi nan lendi, sipèvizè a di, èske nou gen telefòn? M di a, m te aplike telefòn nan Teleko, yo pa janm ban mwen. Yon lòt flannè tou te aplike tou yo pa t ba li. Son lòt e te yon dwa. Lòt la te gen li te rete Pako, te gen telefòn. Epi misye rele Janti, m kwè li te direktè Teleko a, li di Janti, m gen m gen de nèg la, m ta renmen yo gen telefòn. Janti di non, pa gen pè, yo pa ka bay telefòn. Epi misye di monchè. Janti, m pap di gwo mo te di a. M ta swete yon lè wap vwa yon avyon kraze avw. Nan sam di yo vin met telefòn lakay. Se pou m retounen. Wi, tout bagay la se bo gen dèyè bannann yo. Men mwen menm stil, m stil pap dedwane kominote entènasyonal la. Yo ladann tou nan. Mwen menm m pap, tande, tande. M konprann, m konprann aspè. Lòt jou la nèg la voye 20 oubyen 25 kamyon ansanm ak tout anbilans an Ayiti yo. M konprann sa. Sa se youn nan egzanp yo. Mwen m ap pale w, m ap pale w big picture. Bon, premyèman, premyèman nèg yo vòlè tout kalanit, kalanit ti kòd vèt. Nèg yo vòlè tout kalanit ti kòd vèt. A bon!
Y al vann li. Sa, sa, sa rive. Nou kon, sa se tout yon seri de. Non! Sa, sa kominote entènasyonal gen pou wè sa a? On nèg k ap ede peyi l, Premyèman nèg yo bay misye yon dal pwoblèm pou yo kite misye vin a bay yo. Se yon dènye minis ki asepte pou misye voye bay yo. Gouvènman an pa t dakò ditou menm. M ka konprann, m ka konprann sa. Mwen menm m ap di w, m ap di w sa se, m ap pale w gwo se bagay ke nou konnen. Patrik, sa se yon bagay k ap fèt lontan. M sonje lè yo fin fè wout sid la, yo te mete yon seri de sinyalizasyon pou klere nan fènwa. Ou kwè nèg yo pran yo mete yo dèyè bekàn yo? Nèg yo mete dèyè bekàn yo. Pito se nèg yo te pran mete dèyè bekàn yo. Se nèg lespri wi. Nèg ki gen kòb. Ki vòlè bagay yo k al mete lan pisin lakay yo. Pou lèswa ou wè bagay yo klere anndan. Se yo k fè l wi wap. Menm afè bay pano solè nou wè moun yo pran bay stop sign moun yo pran. Menm bay afè ray yo moun yo just pran bon. Sa son sa li mande yon lòt bagay. Bon mesye. Bon bal mwen yon blag. Breva Ayiti. Lè fini gon nèg nèg a nèg a plenyen pa gen kouran pa gen bagay ou mande misye ki pwoblèm ou ou konn wè kòman yo rele baay baay gwo gwo baay ki konn eksploze yo a baay ki sou poto yo o o o cho sa yo konn rele chodyè yo chodyè yo baay transfòmatè yo transfòmatè yo nèg la di a sa bò lakay la sote nèg la di o. Ah monchè, si w bezwen m gen 5 wi la. M te pran w kote. M sonje. Èske se sa kominote entènasyonal gen pou wè avè l oubyen se nou k ap fè tèt nou mechanste? Ou menm di sa pi fò. M sonje lè Aristide fin inogire epi nèg m kwè. EDF, Electricité de France, vini. Kounye a vin pa gen kontè. Nèg yo oblije mete yon grenn kontè tout moun branche. Epi yo separe kòb la pou yo peye. Nou konprann? Ya, m konprann sa. M konprann sa. Men mesye, m pa konnen si nou gen lòt bagay ke m pa mansyone ke nan entèvyou polis, direktè polis la te fè a, ou di mwens eske. Monchè, men m pa wè. Men m pa wè, m pa wè misye te ka di lòt bagay. Premyèman fò n konnen nèg la. Fò l defann, fò l defann djòb li, fò l defann sa l ap di yo. Byenke gen de bagay m pa dakò avèk msye, gen de bagay pou mwen menm ki tèt anba devan dèyè. Nou poko, nou poko, m pa kwè ke nou ko gen moun, oubyen eske l nan DNA nou pou n ta rive yon kote pou n, nou pap, nou pap, nou pa ka fè yon bagay epi pou n di, yon dat pase, nou te mete m la pou m te fè travay la, m pa ka fè travay la, bon, m just. Monchè gen kèlke rare moun ki fè l, ki demisyone, but se pa bagay ou jwenn souvan ka Ayisyen. Ou wè mezanmi, yeah. E sesi se pa lan menm lan politik selman non. Nan tout nan tout bagay. Menm lan biznis, biznis lap kraze sou li la, misye pap desann poul fèmen biznis sa poul di monchè m pap pèdi ankò jiskaske yo fout li deyò la ba. Mesye kòm lè ap fè nou defo, bon m panse ke dosye Jovenel Moïse la kap kontinye fè chemen l nan lakou Boys Ridge, m panse son dosye pou nou. pou nou pou nou pran yon ti tan pou nou travay sou li pou nou pale de li paske fòk nou ale eseye ale nan rasin li m pap di ke nou se dè ekspè m pap di ke gon seri de bagay ke nou konnen men fòk nou gade kòmsi m ta di w dosye a paralèl ki genyen ant sa do sa k ap fèt ozetazini la fòk nou ta touche l de kote paske gen yon pwosè k ap fèt Gen yon bagay kap fèt ayiti gen kap fèt pa pa bò isit gen pafwa kòm ta diw anpil anpil chèn konn gate revèy anpil lè wap kouri nan de chemen ou gen lè pa janm atenn objektif ou men map di nou map mande nou rapidman èske nou panse ke Jovenel Moïse ap jwenn jistis li
monchè mpa kwè sa pou le vo konprann dat sèt sa paske te gen lòt moun ki envòlv ladann moun a gwo ponyèt M pap site sous but moun agro ponyèt involve ladann yo pap jwenn. Pou mwen menm,
wi e non. Misye ap jwenn yon pa de jistis gon pa li pap jwenn. So, pa li pap jwenn nan, ou panse ke jan yo konn rele otè entèlektyèl yo, yo pap janm kenbe yo?
Sèten ladan yo, yo pap janm kenbe yo. Men mwen believe ke. Gouvènman ameriken te konnen yo pral tue misye. Te konnen kisa? Yo pral tue misye.
Pati sa misye pap jwenn jistis ladan. E ke yap kache l. E lòt pati, lòt pwoblèm ki genyen lan bagay sa a tou, se la ankò nou gen pwoblèm avèk gouvènman an. Pa ka gon jijman kap fèt isi ozetazini pou gouvènman an pa voye yon reprezantan de la jistis vin chita pou lap tande, vin pran yon seri de de dosye lan men moun yo. Pa egzanp, m tande yo di m John Joel Joseph, e konsa m te rele l avèk ansanm avèk jan nèg sa yo chante konkou zwazo, nèg y ap bay moun adwat agoch. Lè w gade, m wè tout klas politik la ladan l tou prèske. Ou konprann? Nèg y ap chante konkou bagay, bon, se lan bouch moun w ap tande. Ou menm antanke yon gouvènman. Te sipoze gen moun.
Te sipoze gen moun la, gen reprezantan w. Pa egzanp. Jij ki te siyen fè manda pou ta rete Jovenel la yo te dwe fè yo voye nèg sa ba yo an Ayiti paske misye pat gen dwa fè sal fè a misye di w sal fè a ilegal se fè yo fè l fè l fè misye tounen an Ayiti men. Wi se par le fait que dès le départ tankou nèg yo ap pale w de e sèn nan te chaje pou te gen tan souye an un sèten sans e gen yon seri de dosye ke FBI te gen nan men yo e mesye nan Ayiti yo yo vini yo pran yo e gen nèg kòm si ta di yo arete yo monte ansanm avèk yo pandan se tan m kwè e patnè a kòman l rele a misye Ayiti toujou ki patnè e dè nèg yo arete an dènye yo la e kòman kòman misye rele o o o a

Tout sa yo monte avè yo a se ameriken. De ayisyen yo natiralize. Nonm ki ta pral prezidan son ameriken ki natiralize. Nèg panyòl yo wè yo monte avè yo a ki te lan prizon an ayiti yo tout se sitwayen ameriken. Nèg ki pa ameriken ki isi lan prizon e John Joel Joseph kòman yo rele nèg la nèg m sot di w non l. Jacques. Jacques. Avèk Palacio, Palacios, ke yo pran lan peyi sa yo k fè yo wont a nèg sa yo menn. Non men eske, eske yon nèg tankou, tankou Badio e pa yon nèg ke yo ta sipoze tande nan dosye, nan kad dosye sa? Map pale, map pale nan pwosès kap fèt e pa bò isi an. Yo, nan pwosès sa konsa yo gen pou yo wè Badio.

Badio son krim ki fèt sou teritwa ayisyen ke yo di ke misye patisipe ladan. Son ayisyen, se an Ayiti pou yo jije l. A mwen ke l kite Ayiti, l ap dèyè pran pran daso on lòt kote yo mete on manda sou li, yo pran l devenn pou l y ap mennen l lòt bò a. Mwen menm la mwen m gen pwoblèm ansanm avèk sa a tou paske pa le fèt ke bon m kapab ke Yal desann Ayiti vin fè entèvyou ak yo. Ou kapab di ou gon ou gon jistis ki ki ki ki fèb men kanmenm pou prezidan on peyi mouri kote l mouri a epi se Se a letranje ke yap yap fè fè fè jijman yo. Non non, sa ka letranje kap fèt a letranje a, se paske nèg sa yo ozetazini ke baay lan kòmanse, se la ke tout baay yo siti yo bann nèg, se la baay lan sanse kòmanse, but se pa la sèlman ki te sipoze gen jijman, sendomeng te dwe gen jijman tou, paske nèg yo pase pa sendomeng, kiyès ki bay nèg yo avyon pou antre sendomeng, son gwo politisyen ki te ba yo avyon pou antre sendomeng, e lè w pran nèg palasyo a, ki kite Ayiti, kal Sendomeng, pou l kite Sendomeng pou l rive Jan, gon moun Sendomeng ki resevwa misye, gon moun Sendomeng ki ba l papye. Tout bagay sa yo se jijman. Gon jounalis dominiken, sa avili l avili nèg sa yo. Misye di w ke bagay Jovenel la, nèg yo te konn reyini lan, lan, m kwè Santiago. Bann bann siryen an ayiti yo kap maniganse pou yal tchwe jovenel wi menn abinader te ladan misye di tout non moun yo wi yo te fout metel nan prizon pou sa tou so an un certain sens bon poun fini e nou kap jwenn son son son son bagay kap fèt a de tèt la nou kap jwenn e e e yon vèdik an Ayiti epi yon vèdik Ozetazini, ou di mwens yo pwa nèg yo pwal kontwole sa yo genyen Ozetazini an avèk sa yo pwal genyen an Ayiti a epi yo kon yo konbine epi yo jwenn pwen komen an, ou di mwens Amerik ap fè afè pal ke Ayiti degaje li fè afè pal. Ayiti ap degaje l fè afè pal. Ayiti k poutèt mete l an kolaborasyon avèk moun yo pou gon seri de dosye ke yo gen lan men yo. Si yo tap ba li l tou yo gen dwa pa ta vle ba l gon seri de dosye yo pap ba li. Pou yo pa wè kaka rat pa yo. Wap pale bon at least gen sèten bagay li tap jwenn pa egzanp bagay John Joel Joel la ap pale yo Jean ap pale yo bagay sa yo lap jwenn yo jij sa kal di yo te fèl fè ki moun ki te fè w fè move zaksyon an kòb la kotel soti ki pase pa labank sendomeng pou l tout bagay sa yo fòk ka genyen yo yo dwe genyen yo tou yo pa vle ba w yap ba w manti ou konprann yo dwe genyen yo yap ba w manti. Men si bagay la li kòmanse gen anpil tran li kòmanse nan Miami m panse kòmsi m ta di w si jistis la se kòmsi m ta di w ou mete yon mimi ap siviye yon lèt oubyen siviye yon vyann menn sela vle di ke se ou pa ka jije pati an menm tan menn Anyway yap yap ou konn peyi isit se konsa l ye Y ap jwenn yon moun pou y akize. Y ap ban w yon bouk emisè wi te sa. Ou wè yo pran nèg CTU a, yo pran bann nèg sa yo. Tout nèg sa yo pral nan prizon. Ou wè tout lòt yo, yo ba yo prizon avi kareman. Tout sa yo pral nan prizon. Ou konprann? But, nou menm Ayisyen nou, se nou pou te fè jijman nou. Ou wè, pou mwen Badio, se pa menm Badio, kòman yo rele nèg la? Pou mwen menm, Pierre Esperance ta sipoze patisipe nan pwosè sa a pou sa misye konn ap di m te tande misye ap pale andire misye ap esplike w kijan krim nan fèt
wap esplike m kijan krim nan fèt kòman w fè konnen se oubyen misye ap banm manti oubyen l patisipe ou konprann. Yeah mon cher, e koze yo anpil men se sur ke nap rete swiv evolisyon e bagay yo se sur ke jijman an lap kontinye epi nap kontinye e pote opinyon nou ba ou. Nou byen kontan ansanm avèk ou, oubyen nou te byen kontan ansanm avèk ou, nou espere ke tout bagay ok bò kote pa ou men anvan ke n ale puiske nou te gen yon fason ke nou kòmanse ebyen nou gen yon fason nap fini nap bay mesye yo chans pou yo salye pou yo di moun yo orevwa pou nou pran randevou ansanm avèk ou semèn pwochèn. Bon, men map di moun yo mèsi paske yo te pran ti tan pou yo gade nou. Eseye abòne, pataje bagay lan konsa pou nou sa gen plis moun. Eseye subscribe ladan tou pou n wè si n ka gen plis. Pou n sa avanse pi vit. Sa ap pèmèt nou pwogrese. Lè fini pa bliye fè kòmantè. Ekri kòmantè ou yo anba bagay lan. Mèsi. Map di mèsi a tout moun ki tap gade nou. Panse ke. Trè byento nap retounen ankò e mèsi ankò pou pou moun ki abòne ki subscribe ki fè tout sa yo kòm Patrick dil moun yo ekri anba fè kòmantè sa n pa renmen nou lib pou n dil e ankò mèsi. Yon sèl bagay map di nou se sur ke nou bezwen nou bezwen kòmantè men nou espere ke wap fè li. jan w sipoze fè l, jan w dwe fè li, pa le fèt ke nou ka aksepte tout kòmantè. Men, si ou vini avèk lespri pou joure, ou konnen ke se, m gen dwa a opinyon pa m. Tout moun ki gen la gen dwa a opinyon pa yo. M pa di ke ou pral aksepte, ou oblije aksepte opinyon m, de fason ke tout tan mwen menm avèk Patrick nap fwape tèt nou, tout tan Patrick avèk Aya avèk Modesto ap fwape tèt yo. Se konsa ke li, se demokrasi. Men si w pa dakò avèk opinyon m, m pa kwè kòmsi m ta di w rantre nan santiman oubyen pèsonalite pandan se tan w pa konn moun nan, sa a li menm nou ta just espere ke ou konprann paske mye vo nou gen yon ti gwoup moun k ap gade nou men moun ki konprann ki ka emèt opinyon yo jan yo sipoze olye pou n ta gen dè milye de moun k ap gade pandan se tan moun nan l pa bezwen konnen epi li rantre nan santiman w, li rantre nan fanmi w pandan se tan l pa sa a se yon bagay ke nou just di w si tout fwa se ta entansyon w sa nou p ap tolere li se tan w ap pèdi n ap just. Ignore l. Ebyen se la a ke nap fini ansanm avèk li. Nap pran randevou ansanm avèk ou semèn pwochèn. Babay.